Eleko cheri vini non sisi. Sisi apa w vin ak etranje. Non mesye sa pa etranje non son mesye m batize 3 pitit avèk li li pa etranje. Ebyen nou son kòd la fanmi. Je vous represente Mesye Abraham. Woy! Woy! Ala bagay ki rèd se pèdi mari. Sisi cheri! M konn tande yap di lè fanm gen tranche se bagay ki rèd wi sisi. Pandanstan sa te m voye ti gason an ka madan Roboam nan lòt bò a. Sedwàn! Ale ka madan Roboam nan lòt bò a. Wa va di l pou l voye vann mwen trant kòb kafe. pou m fè yon ti kafe pou Sisi, epi pou m fè yon bon kafe fò pou m met sou bounda m pou m kriye nonm nan. Woy! Woy! Woy! Aah! Emil Toutou! Humm! Mezanmi! Alò fò m pale w wi. Ou wè Emil sisi. Emil ou wè la. Emil te rete lap de Dieu di fi dis nan radio wi haa gason humm ala bèt ipokrit Emil te gen ti mennaj wi sou mwen la. Humm se pa bagay pou sonje pa bagay pou sonje kounye a son jou spesyal li ye ou pa konprann humm a wi se pa bagay pou m sonje men se pa premye fwa Emil se pa premye fwa non l ap fè m bagay pou l pa fè mwen gen mesye a la m pa. Abraham se pa pou okipe mwen monchè non se pou pale ak sisi jan w konnen. Se pa premye fwa non lap pase dwèt nan je mwen. Abraham kite sa monchè, bagay se pa bagay pou sonje kounye an. Eske w chonje Sisi, yon fi ki konn vin vann twèl la, machann twèl mwen? Gon ti fi ki te vin ret avèk mwen la, eske w konnen mwen pilonnen twèl? poum fè rob poum met sou ti salopri a eske ou konnen lap lonje boundal poul pran marim Emile nan men mwen. Pa tande Abraham, se ki pou pa okipe moun yo. Haa non jodi a se pou m di tout bagay humm Emile toutou haa. Nonm dous mwen, Kòn kreyòl mwen. Bon ki bann moun ki kanpe k ap gade m la a? Nou pa konnen pise manman m fè Kim? Si manman m te rete li plede ap mete bèf sale nan pwa, li pa ta ka kite tè sa pou mwen. pou m bati, pou m pete, fè sa lide m di m. Abraram, mwen di w deja, pa okipe moun yo. Jodi a se yon jou apa. Ou pa konprann. Pa okipe yo. Ah. Ah wi Sisi, jodi a se yon jou apa.

nan ri fonfon tande byen sa map diw wi desann ri fonfon wa va al kay madan salomon an wa dil nou gen lanmò mesye emil mouri epi lè w fini wa va al nan telegraf la Milat ou wè sou kès la, di l pou mwen, ou te mèt wè moun la, di l pou mwen, pantalon flannè mesye Emil te ba l la, degaje l mete l sou bounda l pou l vin nan antèman. Bwa pa pou pèsòn moun ankò, li janbe. Alon gason se Emil. Emil toutou aah bon jan kann kreyòl mwen aah m sonje dè fwa jan w konn leve pye mwen fè ti fwote nou Emil aah kijan m ap fè lè m ap sonje bagay sa. Wooh Emile toutou bon jan kann kreyol mwen Wooyy Ki moun pon moun sa yo kap rete kap gadem kap rete ap gadem la Nou pa konnen pise manmanm fè kim. Si manman m te rete, li t ap plede manje bèf sale nan pwa wouj. Li pa ta ka kite bèl tè sa a pou mwen non. N ap pede gade mwen, nou mèt vire do nou. Oh oh, se fò m ta gen foli bwa. Ba nan bèl gason santi bon sa a Emil m te gen nan men mwen. Haa Okipe moun yo monchè. Men sisi m paka ap gade yo pou m pa di yo anyen. Emil toutou Woyy nèg gason kreyòl mwen. Bonbon siwo mwen e mil toutou. Ou konnen sisi m gon bagay ki vin nan tèt mwen la. Mwen byen avèk vitalè m ki gen fonmasi a. M ap pran yon kalson Emil m ap di li la boule li la fè sann avèk lay la fè sann pou m fon pou l fon sipozitwa pou mwen pou pou lè lè swa anvan m dòmi pou m ka mete l sou mwen. Emil toutou haa kannon reye mwen. Emil, gadon ti fwote n te fè yè swa Emil. Alò Emil w ale vre? Emil toto. Woy. Humm.